Nap di bonjou bonswa avèk tout moun ki toujou ap swiv Gothand TV show, se show pa yo a, se show moman an. E sa fè nou plezi lè moun yo ap subscribe konsa, yap pibliye show a, yap ede nou fè travay la, nou di yo mèsi pou sa. Jodi a nou vin pale w de kesyon atis Ayisyen alò nou se ayisyen se pa sèl ayiti atis viktim but kòm nou se ayisyen nap pale de sa but poukisa atis ayisyen yo ap viktim anba men lapolis eske polisye yo gen rezon oubyen se atis yo ki gen rezon le plis souvan nou toujou tande sa yo fèt Men nou pa janm tande gen yon gen yon kesyon de la jistis moun nan al jije avèk atis lan rele polis lan oubyen polis lan rele atis lan pou jije avèl. Eske sa se pa yon kont randu li ye byen ke nèg yo ka gen ti pwoblèm antre yo menm pase atis ansanm avèk polisye yo chaje fi ok nou pap mete yon gan but nap jere bagay sa yo aprè but atis avèk polisye yo toujou gen fanm yo toujou ap goumen pou fanm eske se yon kont randu oubyen Nou pa konnen. Le pli souvan, lè nèg la gen zam li panse l imòtèl, li panse l envensib, li panse l ka derespekte moun. Sa pa fèt. Konsa tou atis lan tou lè l konnen ke tout moun konnen l, li panse ke ou pap ka fè l anyen, li derespekte polisye a tou. Se pa paske nèg la gen zam w ap agrese l, Se pa paske ou menm tou polisye a tou ou gen zam tou pou agrese lòt moun. Paske yo pa ba ou pou fè sa. Se pou se pou sèvi moun li ye pou ede moun. Paske lè ou ta sipoze wè yon polisye yon kote, ou ta santi w alèz pase se yon fòs legal li ye. Ok. Men gen moun depi yo wè polis ak koz yo te pran baton lan men yon polisye yo panse se tout polisye ki mechan. Se pa tout ki mechan. Se pa tout atis ki frekan. Pafwa atis lan tou lèl wè polis lan tou li di aa gade nèg sa yo m pral blaze yo non sa pa fèt se atis ou ye li la poul baw sekirite pa panse l rete avèw konsa tou gen polisye tou ki gen pwoblèm avè atis pou siksè nèg la wi gade lè misye m pral kase tèt li men le pli souvan atis yo tou yo konn ap pran fanm polisye yo polisye yo konn ap pran fanm atis yo mezanmi nou pral swiv konsekans ke viktim menm jan fantom te viktim nan.
Men Moun ki konnen m konn kiyès nou ye, moun ki konn ki mouvman yo pa janm kenbe nou nan vòlè, mizik nou konn fè. Ou konprann sa map diw la? Men m paka konprann kòman m fè nan yon peyi map fonksyone epi pou 4 polis, 5 polisye vin a zam nan men yo, ravivwa yo pa nan bakòp, yo pa abiye ekleren yap bwè epi yo vin bat konsekans. Ou konn sa map diw la, si e sivil tankou gen pwoblèm, ou konprann sa map diw la, mwen pa gen pwoblèm a nèg epi m pa plenyen tou. Men mwen panse lapolis se pou pwoteje, mwen gen fanmi ki polisye, mwen gen zanmi ki polisye, men nèg sa yo pa regle bagay polisye, mwen pa gen pwoblèm a nèg yo, nèg yo e chèf yo, èske ou konprann sa map diw la. Mwen e mizik m konn fè, si nèg yo bezwen m kite peyi a, m tou mawon m al travay nan Mekdano, Etazini, ok sa pa pwoblèm. Èm wè nèg yo anvi fè jèn gason mawon poutèt ou gon vye viza. Èske ou konprann sa map diw la pou nèg koupe dwèt mwen. Ou tire sou mwen, bal pèkite sou mwen, m pa p gen pwen, men Bondye epanye m. Ou konprann sa m ap di w la? Sa vle di, Bondye, anpil respè, Bondye sove m, m pa. Di m, e nou wè sa, ki jan sa te rive? Bon!
Nèg yo te vin pou touye, kòm yo tiye deja, yo vin pou tire sou m. Konn jan l deveni.

M wè misye kap jwe kwen pou l vin frape m nan. M jis pa okipe misye paske m konnen m pa nan afa moun. Se pandan m pral pran koub la pou m vire monte misye fè pim nan figi m. M tonbe, lè m tonbe, kounye a tonbe m tonbe m pa ka pran souf m tou vouche nen men m gade m wè san ap sot nan nen m. M poze, m gwoch la ta vin kòmanse pèdi konesans, lè yon patnè m yo rele Jojo lan dan la wap gade misye w al gade misye wap wè barbecue misye kase tout bagay. Misye wè m tonbe misye kouche sou mwen, nèg yo ap bat misye pou misye leve sou mwen misye pa leve.

Men m konnen toujou gen pwogram nan kot konstan, eske se nan pwogram nan w te ye? M sot nan konstan, konstan lage, m kite stand nan kote m te ye a vip a, m desann pou m vin lakay m. Pandan m ap vin lakay m, m wè m avèk yon polisye ki rele Kalin, ki ret nan enpas Breuvè, Fò Fanm. M ap bay blag a fi a nan yon wout la, m wè nèg la k ap jwe kwen an, m jis pwokipe l paske m konnen bann an pa bon. Nan lè misye pran ti wèl pim avèk yon te kisa sa ki te nan menm an te fèm rale zam nan. Yon te 65 yo.
Se pim nan figim kounye a lèm kanpe map mouche menm m wè san. Kounye a m vin pèdi konesans mwen tonbe Kalin rive sou li. Lè Kalin rive sou li Kalin ap pale avèl misye rale zam sou Kalin. Kalin idantifye 2 polisye kounye a yo voye Kalin nan pwen. Jojo pa janm leve. Se sak fè pwen misye kase la ak bagay. Misye pa janm leve. Lè misye pa janm leve m vin repran konesans mwen ak kòpandèm atè a.

Men pandan bagay lan te pase a te gen katouch ki te tire? Fò bon gonw nèg ki mouri la yo antre nan lopital jeneral avèl pase nèg la te nan foul la l wè yap banm klo lal goumen pou yo tire nèg la. Men w pa gen oken enfòmasyon de nèg sa kijan li rele oubyen? M pa konn kijan misye rele frè m. Sèlman bgy mwen te vin pou tiye fantom kòm yo te tiye katafal dat deja pou sou wout ayewopò deja yo te tiye nèg yo m pat janm vle sa jodi a m di sa. Yo te tiye nèg yo sou wout ayewopò yo vin pou tiye fantom pou kraze bagay yo rele rap la. Nou pa konn ki men k gen dèyèl non. Yo vin pou tiye nou tout. E sa e plan yo sa tiye tout nèg barikad. Fasil denpeche yo fè kob.
Men si w gon mesaj wap lanse oubyen yon jistis kisa wap mande menm apre tout bagay sa. Pa gen jistis non frè m isit, isit la la pa gen jistis non. Som bezwen jèn yo kalme yo relax, renmen rap kreyol poze, m pa gen diskisyon pou m fè a moun. Nèg yo bat fantom yo te vle tiyel fantom yo pa tiyel m la toujou map rap pi red. Kisa wap di a tout fanatik fantom yo menm. Mwen pa fanatik fantom m fanatik barikad paske pa gen fantom mwen sou li gen barikad avèk fantom avèk bricks avèk tout wadèvè lòt nèg yo ki vini so respekte ret cool e mwen yo bat e mwen yo te vle tiye yo pa tiye m m la toujou map rap toujou.